Tracy Fadil se yon jèn tifi 18 lane ki rive antre anndan yon legliz ebyen satan pase nan tèt li medam mesye sa nou konnen l fè gen yon dlo fidèl yo sèvi pou yo bre andedan legliz lan li pran yon pwodwi ki stimile moun seksyèlman sa nou tande a Tracy lage yon kantite pwodwi sa nan dlo a ebyen tout frè ki te anndan legliz la te sou brenzeng yo tèlman yo te an ereksyon sè yo menm te vle mete lapat sou frè yo bon pa Fè a menm tèt chaje. Tande byen medam mesye, aksyon sa pase nan Zimbabre le 4 avril 2024 ki sot pase la, kote ke legliz sa ki se Eglise des Disciples Internationaux de Ton Groove tap fete Pak yo. Nou deja konnen medam mesye nan moman sa yo fèt Pak ebyen legliz yo gen plis moun ke dabitid. Ebyen pandan ke sèvis sa tap dewoule medam mesye. Sye, gen yon jèn demwazèl ki rele Tracy Fadil ki tap asiste sèvis sa a tou. Demwazèl sa nap gade sou ekran medam mesye ebyen se li menm ki Tracy Fadil. Ebyen pandan demwazèl la ap asiste sèvis lan medam mesye, soudènman gen yon ide demonyak ki monte nan tèt li, li di li ta renmen wè kisa kap pase nan mitan frè avèk sè sa yo, Si yo tout ta gen yon dezi seksyèl ki monte yo yon sèl kou. Sa nou tande a medam mesye, byen rapid Tracy kouri lal achte plizyè de sè peti katon konprime sa ke nap gade sou ekran an. Konprime sa rele Sildenafil ke anpil moun rele Viagra. Se yon konprime yo itilize pou trete sa nou rele disfonksyon erektil la. Sa vle di tout gason ki gen pwoblèm ereksyon konprime sa depi sou 20 a 30 minit wap gentan an fòm. E yo fè konnen konprime sa gen kapasite pou l dire pou efè a dire 2 zè de tan sou ou. Patriyòt, m pa konseye w al pèdi tan w mache nan famasi chèche Viagra tande, m pa kwè l an Ayiti. Ebyen medam mesye jan ke nou di w lan Tracy kite sèvis lan, l al achte Viagra li, e le jou chalè a te vrèman wo, sa k te eksite moun yo bwè anpil dlo legliz lan. Sa nou tande a, lòske Tracy retounen medam mesye, Sye li byen serye, li monte kote rezèvwa a ye a, ebyen se te yon chato do tankou sa nap gade la. Sa nou tande a medam mesye, Tracy te kòmanse louvri konprime lage nan dlo a, li mete yon kantite katon konprime nan dlo sa, mezanmi nan mwens ke 20 minit ebyen tout fre ki te brè dlo sa te kòmanse pèdi fòm yo. Sè yo menm te kòmanse ap. Eksite ebyen anpil moun te panse ke se yon epidemi ki fèk parèt. Ayayay mesye avèk 2 men yo devan yo gen nan yo ki panche tankou yo bossu m pa bezwen diw jan bagay la te du pou mesye yo. Sitiyasyon sè yo te pi pasab pase mesye yo, menm si yo te eksite se vre men yo pat defòme men mesye yo menm bagay la pat dous ditou ditou. Lè moun yo wè yo paka konprann sa kap pase. Sea ebyen yo te oblije rele polis lè polis vini yo poze moun yo kesyon yo te vin reyalize ke se tout moun ki brè dlo nan legliz la ki te vin gen pwoblèm sa se konsa kèk polisye te kouri al gade nan rezèvwa a lè yo rive depi devan yo remake yon kantite katon vyagra vid atè lè polis yo gade nan rezèvwa a medam mesye ebyen efektivman yo jwenn kèk grenn vyagra ki pat ko fin fonn nan rezèvwa. Vwa. Men kounye a kesyon kap poze kòman yo fè konnen se Tracy ki fè aksyon sa? Ebyen kitem di nou medam mesye, kwèm si nou vle Tracy patap janm al fè yon aksyon malonèt konsa poul pat mete menm yon vagabon oubyen yon vagabòn parèy li okouran. Epi tou se pa lwen Tracy tal achte viagra a, yo rekonèt li trè byen sa vle di li trè fasil pou yo ta dekouvri ke se Tracy reyèlman ki fè aksyon an. Se yon aksyon ki vrèman merite pini paske Tracy pa menm panse a Si moun ki legliz lan, li pa panse a granmoun aje yo ke efè konprime a te ka tiye menm li jis fè l pou satisfè dezi l. Aktyèlman medam mesye Tracy nan mawon epi tou fidèl yo ki te pran anba epidemi sa nou pa konnen kisa yo devni eske yo t al kouche lakay yo pou yo te tann dezèdtan an pase M mare kè yo ou byen m pa konnen. Eske nou wè nan ki nivo yon timoun 2000 dezòd medam mesye bon pastè a menm m pa menm konn kisal devenu non. Antouka se te yon plezi poum te sèvi n medam mesye.